de Madrid tèmine ane 2023 a an bote. Pa gen pi bèl fason yon ekip foutbòl ta kapab tèmine yon ane ke jan Real de Madrid tèmine l lan la. Avèk yon trè bèl viktwa, se vre se te yon viktwa vrèman difisil, paske ekip madrilèn nan tap jwe an 10 an kontre 11. Se te an enferyorite nimerik jodi an, paske genyen Nacho Fernandez ki te ekope yon katon wouj nan match foutbòl la. Men sa pa anpeche ekip Real de Madrid lan li menm, li genyen ekip Deportivo Alaves la yon gòl a 0, nap pale kanmenm de strik minimòm nan fanatik foutbòl mwen yo. Se ton match an jan mwen di nou an vrèman difisil pou ekip Real de Madrid lan, se vre ke Real de Madrid te genyen 60 pou san posesyon de bal tout o lon de match la 40 pou ekip Deportivo Alaves la, men sa ki ta pral fè touniw match foutbòl lan se katon wouj sa a la 54 ryèm minit de je ke Nacho li menm li te rive ekope a. Yon katon wouj bèt selon mwen menm paske pratikman aksyon pat gen gwo danje ladan l ebyen nan kan Real de Madrid lan, misye li menm tou te gen yon volonte manifès pou l te fè fot. Li pa moutre m ke l te al dèyè balon ditou nan sa ke mwen menm mwen tap gade a. Misye pratikman te trè mechan sou aksyon an, li mete pye l dèyè ebyen pye atakan ekip Deportivo Alaves la, ebyen var la ta pral fè apèl avèk abit santral la, li fèl elimine katon wouj ke l te bay an premye lan, epi li bay katon wouj dirèk an avèk Nacho Fernandez ki ta pral kite match foutbòl lan 54 ryèm minit de je. Depi lò, match foutbòl lan se vre Real te toujou genyen kontwòl li, men Deportivo Alaves ta pral parèt pi anvi nan match foutbòl lan paske li tap jwe an siperyorite nimerik. Real de Madrid ta pral jwenn delivrans li a la 90 zièm plis 2 minit de tan adisyonèl avèk yon sipèb pas de Toni Kroos kap fè yon trè bon debi de sezon dayè li deja fè 5 pas desiziv nan liga a se ko meyè pasè liga a ke li ye ebyen Lucas Vazquez ta pral fè gòl sa fanatik foutbòl mwen yo se kanmenm viktwa pou ekip Real de Madrid lan nan match foutbòl sa. Real de Madrid ki tou pran tèt klasman Liga apre 18 an joune ki jwe, se kanmenm dènye match Real de Madrid jwe pou ane 2023. Ekip Jewòn nan nan pi bonè te gentan fè match nul kont ekip Real Betis la, Real Betis ki rete envenki a domisil depi lè sezon an kòmanse. Li poko janm pèdi lakay li limenm, depi se a Real Betis ou pral jwe ou mèt prepare w paske Real Betis la limenm li pa vann poul a domisil. Enben li fè 1 a 1 avèk ekip Jewòn nan.

Genyen yon movèz nouvèl anpil fanatik gentan ap di sa kap pase konsa, Rodrygo ki sòti sou blesu nan match foutbòl la. Carlo Ancelotti pale apre match la, li bay tout dènye detay sou etad sante Rodrygo. Misye pale, misye di selebrasyon tout jwè yo apre match la, enben li vrèman nòmal paske match la te vrèman difisil. Nou tap jwe avèk 10 jwè, Tout moun te panse ke nou pral pèdi pwen nan match la paske alur match football lan te oblije chanje apre katon wouj Nacho te fin ekope a. Misye te pwofite pale de Rodrygo tou. Li di Rodrygo pa gen gwo koze, pa gen gwo bagay mezanmi nou mèt poze tempo relax. Rodrygo un peu fatigue, efò yo te enòm nan match football lan paske nou tap jwe a 10 contre 11, misye di Ou te merite genyen match football lan, nap pale kanmenm de Carlo Ancelotti, se sa ke l fè konnen apre match football la. Carlo Ancelotti te pale tou de Aurelien Tchouaméni ki te moute nan match football lan. Misye di Aurelien Tchouaméni, misye li menm li enkwayab antan ke defansè santral. Misye di se vre ke l konnen Aurelien Tchouaméni li menm li pral fache lè l tande l di bagay sa paske Tchouaméni pa renmen jwe kòm etan defansè santral. Men misye di Aurelien Tchouaméni li gen yon gwo pouvwa paske l kapab jwe kòm etan milye tèren e li trè bon kòm etan defansè santral tou. Li gen tout kalite nesesè pou l kapab fè yon gwo defansè santral, se sa ke Carlo Ancelotti li menm li fè konnen apre match foutbòl la, l fè anpil elòj de milye tèren fransè a. Ancelotti te pale de Super League lan tou, misye di se kanmenm yon desizyon enpòtant pou tout klèb ki genyen nan mond lan. Misye di o final nou pral gade kisa sa li menm li pral bay paske monopòl la li menm lap pozitif. E li di kalandriye entènasyonal lan tou li pral kapab amelyore ap genyen mwens blesu ke sa ki genyen aktyèlman la. Misye di mwen panse ke se pral pozitif pou tout moun nèt, pa genyen pou yon moun lap pozitif e pou lòt moun li pap pozitif. Misye di lap pozitif pou tout moun nèt fanatik foutbòl mwen yo. Nacho ki fini meyè jwè match foutbòl la, e pa Nacho non Lucas Vazquez fanatik foutbòl, misye te jwe yon trè bon match, 82 balon touche, 5 sou 6 dyèl misye yo li menm li te genyen, li bay yon pas kle, 6 kanmenm rekiperasyon nan match lan, 4 tak epi yon gòl ki se kanmenm gòl viktwa. Li eli lòm di match se vre, men pou mwen se lòm di rezilta e nap pale kanmenm de Lucas Vazquez. Meyè jwè match foutbòl lan pou mwen se Toro sa li menm ki se kanmenm Toni Kroos. Toni Kroos, La plipa okazyon ki te kreye nan match sa se te Toni Kroos, la plipa dè pas san konplèt nan match foutbòl sa ankò Toni Kroos e la plipa dè plake nan match foutbòl sa se te kanmèm Toni Kroos ki te jwe yon match enòm fanatik foutbòl kap fè yon trè bon debi de sezon nap pale de milye de tèren Alman an Toni Kroos. Fanatik foutbòl Real de Madrid kanmèm ap fè yon trè bon debi de sezon lèn gade stat yo.

Apre sa, selon enfòmasyon ke nou genyen la, Nacho kapab rate anviwon 3 match, selon enfòmasyon ke nou genyen, paske misye li menm rive pran 2 katon wouj konsekitiv fanatik foutbòl mwen yo. N ap ret tann kisa ki pral pase pou Nacho Fernandez fanatik foutbòl, se tout enfòmasyon sa yo nou te pote pou ou menm ki se fanatik JBS fanatik Real de Madrid. Ouvè kò nou kale kò nou, pataje videyo nou, like si w poko abòne, abòne avèk platfòm sa kap fè yon trè bon travay. Se te kanmèm JBS! M ale, pase yon bòn sware tout moun.